Bonjour konpatriyòt, bonjour ayisyen, m salye nou e kòm nou konnen l deja e pozisyon pa nou nou menm se fè pèp ayisyen pran konsyans de ras nwa ke yo ye a, kiyès yo ye e ki direksyon yo ta sipoze bay tèt yo kòm oryantasyon kolektivman. Donk nan moman sa nou rive la, donk tout pwoblèm peyi Dayiti li konsène chak grenn Ayisyen kèlkeswa kote w ye a, li konsène w. Donk desizyon an se sa, nou pa ka rete ap gade, ap plenyen san ke nou menm nou pa patisipe. Donk fòk nou patisipe nan bagay yo. Nou gen dwa patisipe avèk dè opinyon, nou gen dwa patisipe avèk dè sijesyon, nou gen dwa patisipe e donk pale, an nou pale. Nou pa ka rete konsa pou nou wè, pou nou, pou nou ap, pou nou aksepte tout bagay. Pande se tan sa pa fè nou byen. Donk jodi a sijè a li baze sou geto. N ap pale de geto jodi a. ke nou konnen ki se yon pwen fò pou moun ki kowonpi yo, yo itilize l kont lasosyete, e ki tou se yon feblès li ye pou lasosyete. Geto. E lè n ap pale de geto, nou kapab di ke tout peyi dan le mond genyen sa ki rele geto, sa yo rele bidonvil la. Donk, nou pa pral pwofite pou nou di bon, si tout peyi genyen geto, li nòmal, nou pa pral pwofite pou nou di sa. E gen moun konnen ka di tou, donk, si tout peyi genyen geto, li pa parèt lan tèl peyi, menm jan l parèt an Ayiti a. Bon, m ap di ou ke depandamman de pozisyon ekonomik, sosyal yon peyi, e l ap enpe difisil pou konpare yon geto ayisyen avèk geto peyi ki plis devlope yo. Ou wè sa m di w la? Peyi ki plis devlope yo gen geto tou, men lè w parèt ladan yo, w ap wè yon estrikti ki diferan konparativman a geto pa nou yo. Donk, sa pa vle di pou otan li se yon bagay ki li mye, sa pa vle di pou otan se yon bagay ki jis. Donk, mwen menm nan opinyon pa mwen, Nan analiz pa m, mwen wè ke mo geto a, egzistans geto, kèlkeswa nan peyi li ye a, li pa t yon bagay ki te sipoze egziste nan lasosyete. Paske lè w ap gade, ou wè tout moun egal. Pa ta dwe gen diferans geto avèk vil kòmsi ki plis reprezante, ki gen plis moun rich, ki gen plis moun ki kapab, plis bèl kay, plis opòtinite.

Si n ap pwan, pa egzanp, geto ayisyen yo, kòman fonksyonman yo, kòman yo pran nesans tout bagay sa yo? E kòman, kòman, kòman yo menm yo kapab sòti tèt yo ansanm avèk nou pou nou, pou nou youn bay lòt men pou yo sòti tèt yo nan katchouboumbe sa ke peyi a ye a? Paske geto nou yo, li reprezante pwen fò politisyen, anpil politisyen, ki nan koripsyon e li reprezante feblès tout sosyete ayisyèn nan, geto nou yo. Donk, nan videyo sa a, nou pral wè ke m ap pote solisyon, m ap pwopoze solisyon, paske nou menm, oryantasyon pa nou an, li pa sèlman Pale, men nou vini avèk solisyon tou. Mwen toujou kont moun k ap pale san l pa ka pote solisyon. Si w ap di yon bagay nan sa w ap di a ou pa kapab pataje solisyon, ou pa ka pote solisyon, opinyon e sijesyon vo mye ou pa pale. Donk, ou pral tande m ap pwopoze solisyon. E geto nou yo, yo kapab sòti ansanm avèk tout sosyete a nan katchouboumbe sa yo pran lan. Peyi a ka mache. E pwopozisyon sa yo m pral fè a, e si e sèlman si yo mete yo an aplikasyon, peyi Dayiti ap on bèl peyi Peyi Dayiti ap yon peyi ki plis sekirize nan mond lan. L ap youn nan peyi ki plis sekirize nan mond lan. L ap youn nan peyi ki plis devlope nan mond lan. Si e sèlman si yo ta mete l an aplikasyon. Sa sè mon opinyon. Avan tou, ban m fè yon ti pale de geto. Paske mwen pase anpil tan nan geto. Pou moun ki pa konnen yo, petèt ki te konnen mwen Ayiti, yo gendwa pa konnen sa, mwen te abite Site Solèy. Mwen te abite Site Solèy e nan yon zòn ki rele Belekou. Mwen te pase kèk tan anndan Site Solèy. Pandan pasaj mwen, mwen fè anpil obsèvasyon e m konn anndan Site Solèy byen. E ou wè moun k ap viv anndan site yo, yo se moun menm jan avè nou. Yo dwe genyen menm opòtinite avèk tout moun. Paske anndan geto yo, yo al lekòl. Anpil ladan yo al lekòl, anpil ladan yo se inivèsitè. Gen dè enfimyè, gen doktè, gen dè pwofesè anndan an tou. Anndan geto yo, k ap fonksyone nòmal. E gen de kretyen anndan geto yo tou. E m ap di nou tou, mwen te fè yon pase anndan waf Jeremi tou, ke anpil moun konnen mwen tou. E sou boulva Lasalin, anpil moun konnen m anndan sa, anndan kote k rele Fò Twouwon an. Anpil moun konnen mwen tou, anndan an tou. Si mwen vandan anpil moun ap rekonèt mwen ap sonje mwen. Ou wè fonksyonman geto a? Yo viv anpè anndan geto a. Dèfwa konn gen ti konfli antre yo menm. Donk de yon de yon de yon bout geto avèk lòt bout geto kòm nou konnen ki egziste. Se yon kesyon de manipilasyon politik li ye. Men an en mo anndan yo viv anpè, an frè. Ou wè lè w anndan geto a, w ap mache ou gendwa rete anndan geto a, wap mache nenpòt inè dezè di maten, depi w se moun anndan geto a, e depi w akonpanye yon moun anndan geto a tou. Anndan geto a pa janm pa gen sa k rele manje kwit, menm leswa. Donk, ou wè anbyans ki anndan geto, kòmsi ou wè se moun yo ki te anvi viv. Men. Sèlman, pwoblèm nan sèke yo pa genyen opòtinite. Ay, se yon kesyon de opòtinite nèg yo pa genyen anndan geto a. Se yon kesyon de opòtinite pa genyen. Ou wè? Donk, lè w tande nèg politik yo. Eleksyon rive, yo rantre anndan geto pou yo kapab fè dè pwopozisyon pou yo di konsa, si tout fwa nou vote m, m ap fè tèl bagay, m ap pote tèl bagay, m ap pote tèl bagay pou nou. Men se bèl bagay. Men sòf ke nèg yo, yo itilize bagay sa yo twòp. Yo itilize yo twòp pask e yo pa respekte pwomès yo. Don sak vin rive de jenerasyon an jenerasyon zye nèg yo yo vin je nèg yo vin kale. Moun anndan geto yo yo wè yo pran nan twòp fo pwomès kòm nou menm tou tout sosyete ayisyèn nan li viktim de fo pwomès. Donk e yap soufri ou konprann yap soufri menm nèg politisyen sa yo. Kòm nou konnen, yo pote lajan pou tèl gwoup, et lè tèl gwoup konnen tèl gwoup jwenn lajan, donk yo menm yo vle fè diskisyon antre yo, y ap chèche tou. Men pyèj la wi. Se konsa, yo ba yo zam, sa a di konsa, sa se gwoup pa m li ye, sa se baz pa m li ye. Hein? Donk, se konsa, nou vin pran nan pyèj la. Kòm jodi a nou kapab di ke majorite. Nèg anndan geto yo, sa yo yo rele bandi yo, yo ba yo non bandi. Map di w, an jeneral Ayiti pa tèlman gen anpil bandi non. W ap sezi pou w tande sa. Ou wè, majorite ladan yo, yo pran konsyans ke sa y ap fè a li pa jis. ke sa y ap fè a se pa yo k ta vle ladan l e ke sa y ap fè a yo pa vle kontinye ladan l. Majorite pran konsyans. Nou konn tande yo sou rezo sosyo yo paske de no jou atravè entènèt nou konnen kominikasyon an donk li favorab. Donk si lontan alepòk Dieudwilme nou pa t konn tande vwa nèg sa yo tèlman tèlman Donk jodi a, akoz de teknoloji a, nou tande nèg yo, yo pale. Se vre, gen anpil ladan yo, e se bèl diskou y ap chèche fè. Gen ladan yo, se kouvèti y ap chèche. Men gen ladan yo tou, ki trè sensè lan tout sa y ap di yo. E si nou tande byen, nou analize byen, n ap wè, gen lan nèg yo, ki trè sensè Ki ta renmen yon chanjman pou yon chanjman reyèl pou peyi Dayiti. Nèg geto yo. Anpil ladan yo. Genyen ladan yo ki bay tout sekrè kòman peyi a kapab pran yon lòt dimansyon o pwen de vi sekirite ekonomik, sosyal. Paske m pa vle site non tout men si nou pran Youn ki rele ti lapli. Nap tande tout sal di yo li bay anpil anpil sekrè li pa kache anyen li pa kache anyen anyen anyen anyen menm li menm li diw menm menm nèg politik yo yo konnen yo konnen kisa pou yo fè pou yo fè peyi a mache byen paske misye di konsa mwen menm mwen pat al lekòl Men m pa yon egare. M konnen se yo menm ki pote zam nan ban mwen. Zam sa yo pote ban mwen an, se se pou m ka detwi pwòp frè m avèk sè m. Li pa yon bagay ki jis. Sa e li menm k ap pale. Li pa yon bagay ki jis. Li pa ka kontinye ladan li. Li pa vle kontinye ladan l. Pase l ta renmen pou tout moun ap fonksyone nòmalman. Donk si nou kontinye tande misye avèk lòt nèg toujou, n ap wè. yon senserite nan sa y ap di a. Se pa ke yo pa dekouvri ke sa y ap fè a nan pyèj yo pran an non, yo dekouvri l. Men pwoblèm ki genyen sè ke moun ki ta sipoze pote solisyon yo, yo p ap janm pote solisyon paske li bon pou yo. Li bon pou yo paske lè geto yo divize, lè gen ensekirite nan peyi a, donk yo menm y ap pwofite. A vle di se yon pakèt moun ki pa panse pou peyi vre. Si nèg yo t ap panse pou peyi, yo t ap kreye estrikti pou moun ki nan geto yo, pou yo ba yo opòtinite. Paske mwen menm m p ap pale anfavè. E bandi, mwen map pale an reyalite, paske yo menm yo bezwen opòtinite, yo bezwen opòtinite, yo bezwen viv tou, paske yo soufri, yo grangou, yo grangou, yo grangou, e leta, nou ka di pa gen leta, pa genyen leta an Ayiti. Pou m montre w ke pa genyen leta an Ayiti, kòman w ka pran Kwabosal ki se youn nan pi gran mache e an peyi a ki kote tout moun moun sòti tout kote pou yo vin vann pwodui. Donk kwabosal li pa vrèman gen yon strikti pou moun kap vann yo pou machann yo. Donk si ou pa kreye strikti pou yo se siman ou menm ki leta ou pap ka al pwan taks nan men yo. E menm lè sa ou pran taks nan men yo pase ou mete chèf sou yo pou kontwole yo. E kisa k genyen menm leta sa l tèlman fèb li kite menm nèg ki nan geto yo ki ki soufri k ap soufri ki grangou òganize antre yo menm yo mete chèf tou ki pou pran taks nan men chak grenn ti machann k ap vann yanm k ap vann sitwon k ap vann chou, k ap vann kèlkeswa nenpòt, k ap vann mango. Ou wè sa m di w la non? Yo menm yo fè, yo ranmase lajan sou moun sa yo tou. Kòmsi se Leta yo ye. Leta, Leta tèlman fèb, kòmsi w ap gade, donk pa gen yon estrikti vrèman. Donk nèg yo yo menm, yo wè sa li ka mache, donk y ap chèche. Ok, ban m di w yon bagay. Pou nou ka konpwann ke peyi Dayiti li pa fini e pou nou ka wè reyalite sa map di nou an la. Nou wè tout sa kap pase la jodi a, li pat konsa non a 10 an de sla. Li pat li pat dejenere konsa. M garanti nou si nou kite li ale konsa lan 10 an ankò Ayiti ap fini nèt. E pou tèt sa mwen menm m pwal pwopoze nou yon bagay. mwen wè kap bon pou peyi dayiti si nou mete l an pratik si nèg geto yo tande mwen yo mete sa an pratik peyi dayiti pwal youn nan pi bèl peyi ki genyen nan mond lan nou wè tout zam sa yo ke nèg geto yo yo resevwa de nèg politik yo de politisyen ki konwopi yo si tout zam sa yo nèg yo Òganize yo antre yo menm nèg geto yo, lè map pale òganize antre yo menm se pa fòme gwoup ki ki kòm te ka di sa yon gwoup ki ki pwopoze pa lè politisyen menm jan nou ka di G9 li se yon yon gwoup ke tout moun konnen ke ke se gouvènman aktyèl la ki fòme li se pa nan sans sa map pale. M ap pale de konsyans. Si nèg bandi yo, nèg yo bay zam yo, yo ame yo, on jou yo ta pran desizyon, yo di konsa, Nou pap, nou pap, nou pap tiye frè nou, nou pap tiye sè nou. Ankò. Tout ti malere k ap desann anba lavil la pou al chèche manje pou bay timoun ou, pou al vann dlo, pou al vann, tout ti malere k ap desann anba lavil la pou al degaje w, pou al vann kèlkeswa nenpòt sa w pral fè a, nou p ap, nou p ap rale zam sou moun sa a pou nou pran lajan li. E kèlkeswa. On ti malere, k ap desann anba lavi la, ki pral lekòl, ki pral nan inivèsite, ti malere tankou nou yo. Nou p ap janm rale zam sou moun sa yo, pou nou ap pran ti telefòn yo, pou nou ap pran ti lajan yo. Paske yo nan menm bato a, nou tout nan menm bato a. Nou tout nan menm bato a. Paske se malere nou ye. Paske anpil nan ti jèn sa yo k pral lekòl, ki pral nan inivèsite yo, Dèfwa yo pa menm gen kòb machin pou yo retounen. Dèfwa gen ladan yo se woulib yo pran pou yo kapab al nan inivèsite, pou yo kapab al lekòl. Pandansetan, ou rale zam sou li, ou pran ti telefòn li, makak w ap fè. Paske li lan menm bato ansanm avè w. Li lan menm bato ansanm avè w. Si yon ti bredjenn ou, yon ti bròdè, Di konsa bon m gen yon ti kòb m pral achte yon tenis anba lavil la. Lefèke ou wè l avèk yon rad ki parèt fre, ou panse l gen lajan, donk ou ale zam, ou pran ti kòb li pral achte tenis lan, ou pran ti kòb li pral achte mayo a, ou pran l nan men l, makak w ap fè. Paske li nan menm bato ansanm avè w anndan geto a. Donk si nou ta pran konsyans nou di nou p ap fè sa ankò, nou p ap kidnape moun paske nou tout nan sosyete anba, Se menm menm menm bagay la ye, nou nou tout nan menm bato a. Si nou ta pran konsyans nou di bon, men sa n'ap fè. Pou nou ka bay Ayiti yon chans, n'ap pran yon yon yon nouvèl desizyon, nou p'ap janm tiye pesonn moun ki sanble ansanm avè nou malere, malerèz menm jan avè nou. Men nou pral itilize zam sa a pou nou fè jistis nasyonal avè l. A pati de jodi, zam ki landan geto yo, yo pa dwe itilize kont yon frè nou, yon sè nou. Tout moun ka sikile jou e nwit nan peyi Dayiti. Pa gen yon moun ka fè mal avè yo. E si nou konnen yon moun fè mal avèk yon moun, n ap pran moun sa a, n ap rantre anndan geto a avè li, n ap jije li an dirèk. Nap jije ti vòlè sa an dirèk e nap fizye l an dirèk. Paske tout moun dwe sikile ansanm jan yo vle. Paske nap fè yon revo, nap fè, nap fè yon lòt revolisyon. Nap fè yon lòt revolisyon. Mantalman nap fè yon lòt revolisyon pou sosyete a. E. Men sa nap fè avèk zam nou yo. Pou peyi a ka mache kòm se politisyen yo, anpil ladan yo pou m pa di tout, kòm se politisyen ki kowonpi yo kap ba nou zam, kap ba nou lajan pou nou divize antre nou menm youn avèk lòt, fè nou rantre lan gè avèk lòt geto parèy nou, Fè ke aprè sa yo menm yap tire nou menm ki ou menm ki bandi a. Yo ba w zam, yo ba w lajan aprè sa ou menm wap mouri tou. Pase bandi pa konn rete pou anpil tan. Si nou ap gade tout bandi k pase yo, yo pa la ankò. Hein, grenn sonnen tout. Yo pa la ankò. Donk se pou yon ti bout tan, se pou yon ti bout tan bandi toujou dire. Ou te mèt tande 5 an pase 10 an pase pa okipew bandi a lap mouri don nèg yo menm yo konn sa tou nèg bandi yo yo konn sa tou pase ban ou te mèt tande bandi a gen gwo gòj tout sa pa okipe li gen yon lè k pa pou li lap lap tonbe lap mouri èske nou ka fè tout tan nou nap pase konsa èske nou ka fè tout tan yo na nap itilize geto yo konsa li pa fè sans e nèg geto yo yo konn sa tou Donk si nèg geto yo ta di konsa, an nou kite peyi a fonksyone, tout moun ka mache lè yo vle, e dyaspora ka rantre lè yo vle lan peyi a. Men zam yo ba nou yo yo menm, kòm se politisyen yo ki ba nou zam nan, avèk lajan yo konn pote pou nou, men sa n ap fè. Nou p ap pran lajan nan men okenn politisyen ankò. Men zam nou te genyen yo nou tou gen yo e nap itilize zam sa yo pou nou fè jistis nasyonal avèk zam sa yo. A pati dojoudwi, kèlkeswa nenpòt politisyen, nou konnen ke nasyon ayisyèn nan idantifye kòm yon politisyen ki konwonpi, N ap pran li, n ap rantre nan geto ansanm avè li, n ap jije l an dirèk, online, pou tout moun wè sou entènèt. N ap jije politisyen sa. E m garanti w, lan jijman sa, la nasyon ayisyèn ap santi yo rejwi paske y ap yo pral debarase yo de yon politisyen kowonpi. Lè sa a, nasyon ayisyèn nan, ki mache lè l vle, l sikile lè l vle avèk pwoteksyon geto yo, k ap fè jistis nasyonal kont lè kowonpi, y ap kontan asiste yon jijman konsa an dirèk. A chak jijman ou fè, l ap onlay e lè sa a, popilasyon ayisyèn nan ap kapab bay opinyon pa l nan jijman sa a paske l ap onlay. Se pap enjistis li ye. Ayiti pa gen jistis. Nou menm nou ka fè jistis sa pou kont nou pou n soti tèt nou. E chak politisyen kowonpi nou pwan, aprè lè nou fin genyen tout vòt ke n ta dwe genyen de popilasyon an, de jijman online sa, na fè sa n vle avè li. M garanti nou si nou pran yon premye politisyen, Nou jijel nan geto a. Nou pran yon dezyèm politichyen kowonpi nou jijel anndan geto yo. Nou jiska 10. Depi yo wè nou pran 10 politisyen kowonpi ke sosyete ayisyèn nan jistifye ki pa dwat, ki pa diy pou l la ankò paske l vòlè twòp lajan li detounen twòp fon depi yo wè geto yo rive sou nenpòt 10 yo fizye yo onlay an dirèk m garanti w onzyèm politisyen ki ta vle rantre pou l vin vòlè lajan li pap pran chans paske l konnen Li pral jije an dirèk. E tout fanmi li pral wè, e tout zanmi li pral wè, e tout nasyon Ayisyen nan kèlkeswa kote yo ye a y ap wè l. Y ap wè jijman l avan l mouri kòm moun ki kòm moun ki ki kowonpi kòm moun ki ki anpeche peyi mache k ap fè detounman fon. M garanti w nèg politisyen t ap sispann vòlè lajan. Yo tap sispann panse ke politik se andwa ou ka vini pou vin rich, se andwa ou ka vini pou vin soti tèt ou avèk fanmiy ou. Lè sa yo tap pè manyen kès leta e lè sa peyi a tap fonksyone, tout moun tap jwenn. Yo tap konstwi lekòl anndan geto yo, yo tap konstwi lekòl nan tout andeyò, lè sa yo tap mete kouran nan tout an pwovens, se pa bèl pwomès non. Lè sa a paske tap genyen lajan yo patap vòlè lajan ankò yo patap vòlè lajan ankò paske yo tap pè tèt yo yap konnen yap mouri donk si nou eseye sa pwopozisyon sa si nou eseye mete l an aplikasyon nou pa itilize zam kont la sosyete ki sanble ansanm avè nou ki sou menm bato ansanm avè nou ki lan mizè ki leve maten Li pa kapab manje yon pate chodyè. Li midi, senkè, gou pat la nan bouch li. Epi l ap fè mwayen posib pou li ale anba lavil la, pou li pou li al aprann yon bagay, oubyen pou l al vann yon bagay, epi se menm ti malere parèy ou ki sou menm bato a, se li ou detui. Donk si nou di sa yo pa fèt ankò, moun sa yo, yo ka reprann tout aktivite yo. Tout moun ki Chili yo, ki Sendomeng yo, ou byen ki etazini kèl son lòt kote nou vin rantre nan peyi nou vizite paran nou donk rantre sòti nan peyi nou peyi nou se pou nou li ye nou pa gen okenn pwoblèm avèk pesonn moun donk si nou ap gen yon pou nou fè yon evolisyon donk pou n bay ayiti yon chans se kont lè politisyen kowonpi l ap ye sèt fwa si m garanti w si e sèlman si nou mete an pratik sa lè sa n ap resi jwenn yon souf avèk ayiti. Paske pwoblèm geto a, si nou pa chèche rezoud li konsa, se siman nou pap janm jwenn yon solisyon, nap toujou rete an soufrans anndan geto a. Ap toujou gen yon chèf gang, yap tiye l, yon lòt ap toujou ranplase li. Donk, lè sa ki sa kap pase? Tan ap pase. Nou pap janm jwenn anyen. Nou pap janm kòmsi sòti tèt nou. E si nap sòti tèt nou, Si e tèt ou sèlman wap bat pou sòti anndan geto a, ou pa bat pou sòti Ayiti nan sa li ye a, ou pap janm gen yon solisyon. Solisyon an li pa yon li pa li pa yon solisyon endividyèl, li dwe yon bagay kolektif, kolektiv. Donk si nou pa mete ansanm pou nou di men kòman nap fè pou nou bay Ayiti yon chans, nou pap janm sòti tèt nou. Ou konprann? Donk, Ayiti pa gen jijman, n ap gade pou nou wè, pa gen jijman. W ap gade kèlkeswa nenpòt gouvènman ki monte, se li menm ki kòmande sa ki rele lajistis. Li retire mesye le minis, li mete sa l vle avèk pwogramasyon pa l, oryantasyon pa l. Yon peyi pa ka fè tout tan l la, l ap mache konsa. Donk, jistis la, nou ka fè l tou, sosyete a. Si sosyete ayisyèn nan fè jistis la konsa kont lè politisyen kowonpi k ap vòlè kòb yo pa egzanp gade yon gwo kou nou sot rate la nou pa sot rate non paske n ap jwenn kòb sa kanmèm kòb petro karibe a si nou ta di nou popilasyon ayisyèn lis la sòti yo di men tout non moun ki nan petro karibe a epi nou fè yon jistis kont moun sa yo pou yo remèt kòb sa yo pase anpil kòb sa yo yo labank sa k mete yo nan peyi etranje. Hein Bon Menm lè nou ta kòmanse pou nou di nèg petro karibe yo nan pran yo pou yo remèt kòb sa yo nan kès leta e leta sa lè kòb sa remèt yo menm fò yo pata manyenl ankò bon m pa konnen donk tout sa yo se pwopozisyon tout sa yo se fason nou ka sòti tèt nou nan peyi dayiti menm di nou ankò geto yo. Si w wè, spesyalman geto lakay nou yo, si w, lè yon moun nan geto gen de bagay ki ka rive w. Jan lavi, jan lamizè pwale ansanm avè w la, se swa lamizè a li fè w vin saj, li fè w panse anpil, li fè w enspire, li fè w, se swa lamizè a fè w vin saj oubyen li fè w vin sovaj. Men kòm an Ayiti, nou gen yon bagay ki rele tradisyon, pèp ayisyen an se yon pèp ki youn respekte lòt depi lontan. Yo se yon pèp ki pa renmen vyolans, an en mo n ka di sa. W ap wè majorite moun ki anndan geto yo, yo chwazi saj, menm lè yo lan mizè, yo pa fè vyolans, yo pa fè nenpòt bagay. Men gen kèk ti grenn ki pa kapab ankò, Pa bliye m di w si w pa saj, w ap sovaj. Donk gen kèk ti grenn ki vin sovaj. Paske yo jwenn yon oryantasyon, yo jwenn yon enfliyans kote yo menm yo kapab fè ti lajan. Epi avèk zam, lè yon nonm gen zam nan men w, anpil fwa yo pa panse ke detui se yon bagay ki pa ta dwe fèt. Donk pa emosyon, anpil ladan yo fè li. Yo detwi. Donk e poutan menm moun sa ap detwi a se menm ti kouzin yo. Hein, se menm ti, ti, ti kouzen yo, se menm papa yo, se menm tonton yo. Paske yo sanble avè w. Yo sou menm bato ansanm avè w, bato lamizè a. Nou tout nan menm labou a. Lè lapli tonbe, an, moun ki, moun ki Dèlma yo, lè lapli tonbe, moun ki Laplèn yo, lè lapli tonbe, moun ki Matisan yo. Hein, nou, nou pase sou labou yo tou. Dlo rantre lakay nou. Ou wè sa m di w la? A vle di moun sa yo se menm kont moun sa yo ou wè pou menm pou pou w itilize zam ke yo ba ou yo. Donk, sa yo nou dwe rantre nan konsyans nou pou nou pa itilize zam nou yo kont moun sa yo. Okontrè, nou dwe bay moun sa yo plis sekirite paske yo nan menm bato ansanm avè nou. Kite yo sòti pou y al degaje yo. Pa rale zam sou yo pou n ap pran ti lajan yo paske li li difisil pou yo, li difisil pou ou tou paske nou sou menm bato a. Moun ki enmi w lan, se moun k ap ba w lajan, k ap patwone w la, l ap fè w avèg, epi li menm pou l ka pwofite, pou l ka pwofite w. Moun k ap fè detounman fon yo, se moun sa yo ki enmi w paske li pa vle w avanse, li pa vle w al lekòl, li pa vle pitit ou al lekòl. Si nou di bon nou menm anndan geto gen gwo zam nan men nou, n ap fè travay sa, n ap fè nouvèl revolisyon sa. pou pitit nou, pou pitit pitit nou kapab viv mye paske lè nou trase egzanp sa se siman politisyen yo yo pap kontinye vòlè ankò yap sonje ke nou te fon revolisyon kote nou tout moun ki anndan leta ki vòlè leta nou pran yo nal jije yo anndan geto an dirèk e popilasyon ayisyèn nan egzekitel. Donk nou te trase yon egzanp, se poutèt sa yo pa vòlè ankò nan kès leta, se sak fè peyi nou ap byen mache kounye a la. Donk sa ka rete nan listwa kòm pou pitit pitit nou kòm yon egzanp pou pitit nou, pou pitit pitit nou kòm yon egzanp nou menm mesye nan geto yo. Nou ka fè sa, sa se yon yon nouvèl revolisyon li ye. Paske pwoblèm nan se pa ou menm ki nan geto a ki chwazi bandi. Se oryantasyon yo ba nou an. Wè? Donk nou menm kòm zye nou ouvri nou konnen sa li pa bon, Nou vle sòti tèt nou. Pase gen anpil nan nou menm ki sensè nan tout sa nap di yo. Pase nou pa vle ke sa kontinye pou toutan. Donk, se nou menm ki pou fèl, se nou menm ki pou fèl. Se pa yo menm kap vin fèl pou nou, pou nou sòti tèt nou. E lè nap sòti tèt nou, piga nou so, chèche pou nap sòti sèlman geto a e lan mizè. Paske se nou tout anba ki lan mizè. Se pa sèlman geto a. Si nou ap fè yon bagay, an nou fèl kolektivman pou sosyete ayisyèn nan. An nou mache pran tout nèg men yo tranpe lan vòlè kès leta nou jije yo an dirèk tout moun kap pote lajan pou nou yo kenbe yo kenbe yo anndan geto a di men entèl li vin pote lajan pou mwen se entèl ki potel ki voyel ban mwen nap jijel an dirèk kisa nou di sosyete ayisyèn lan sa pou nou fè avèl epi lèsa nap egzekitel an dirèk yo pap janm fè sa ankò e lèsa nap gen yon ayiti kap devlope paske yap pè tèt yo yap pè tèt yo. E nan, map di w sa, e si nou ta konnen gen yon lòt Geton ki trayi nou, ki al pran kòb lan men lòt politisyen pou yo ta vin e, e, e mare pye travay sa, donk nou menm lè sa a nou kapab kominike antre nou menm pou nou jwenn solisyon. Men, konsyans lan se tout Geto ki ta sipoze pran l, paske travay la lap bon ni pou matant ou, ni pou frè w, ni pou tout zanmi w, tout zantray ou. Paske gen yon Ayiti meyè demen se pou nou tout l ap ye. Donk sa se pwopozisyon mwen menm mwen wè e mwen te kapab pote pou chanjman Ayiti a, pou nouvèl Ayiti a an s ki konsèn geto yo ki reprezante yon pwen fò pou lè politisyen kowonpi e ki reprezante tou yon pwen fèb pou sosyete ayisyèn nan. Donk nou kapab di lemond ou la sosyete ayisyèn sera juste quand toutes les lois seront appliquées. Lè n ap pale de lè lwa, nou pa pale, nou pa ta renmen di lwa konstitisyon yo, lwa konstitisyonèl nou gen Ayiti a se pou mete. E tout vrè jij ki pa ta vle rantre nan koripsyon, y ap mouri. Kòm mèt Dòval, e gen anpil lòt ankò. Donk nou menm, an nou wè si nou kapab mete lwa sa yo an aplikasyon kont lè kont lè koripsyon, lè lè lè lè lè lè politisyen kowonpi Donk an nou bat pou nou pou nou wè si nou te ka fè yon nouvèl Ayiti konsa. Donk ou menm ki renmen sa m di a, ou kapab bay opinyon w. Ou menm ki pa renmen sa tou, bay opinyon w, bay sijesyon w. Paske kisa n ap fè? Nou bezwen, nou bezwen yon, nou bezwen pote dè zide kote nou menm nou ka sòti tèt nou nan peyi Dayiti. Se pa yon grenn moun non, kote sosyete a ka sòti nan katchouboumbe li ye a. Nou kapab si nou met tèt ansanm. Se nan linyon li ye. Lè yo di linyon an, se pa enterè pèsonèl, se enterè kolektif li ye. Donk, geto a li se yon pyon pou nou geto a. Li se yon pyon kote nou kapab soti tèt nou nan bagay sa a. Geto a. An nou pa wè geto a nan yon sans negatif. Paske se oryantasyon yo ba yo ki pyèj yo pran an. Nou pase yo nan mizè yap profite yo. E je yo komanse kale tou paske gen anpil nèg sensè andan andan andan geto yo nèg yo rele bandi yo gen anpil nèg sensè ki pa vle ke sa kontinye ankò wè ezak fè wap wè pap janm yo pap janm pran konsèy nèg sa yo paske yap toujou bezwen manipile yo yo menm pou yo kapab kontinye vòlè. Donk sa se se se konsa m fè video sa jodi a ou menm e wa kite komantè pa w wa kite solisyon pa w donk e nou pap tèlman kritike men nap bat pou nou ka pote sa ki rele e e solisyon paske se solisyon nap chèche nou menm pou peyi dayiti paske lap bon pou ou lap bon pou mwen lap bon pou tout fanmi nou ke bondye beni ayiti ayiti dabò mèsi bòkò.